What's up y'all, it's a girl Gita and I'm back avèk yon lòt videyo, so mwen back avèk yon lòt videyo ankò. Mwen di nou sa k rivem jodi an sou TikTok. M pral di nou sak rive m. On bagay ki vrèman grav ki rive m sou tiktok jodi a guys. So jodi an mwen te live avèk fans mwen yo you know mwen toujou fè fans mwen yo plezi mwen live avè yo. So mwen te live avèk yo m tap ba yo ti love you know. M gen 2 jou mwen te off mwen ba yo 2 jou live you know. M fè kè yo kontan paske yap fè kè m kontan fò m fè kè yo kontan tou you know. So jodi an antan mwen live sou tiktok guess kisak fè? Yes! Fans mwen yo kriye paske mwen di mwen pap fè videyo ankò sou TikTok. Mwen gen anpil rezon ki fè mwen di sa. Mwen gen anpil rezon ki fè mwen te di sa but yo fè manifestasyon dèyè m, yo di an an Gito ou pap al anken kote. Yo di Gito ou pap al anken kote. Fok ou rete sou tiktok pou w bay plezi you know so yo pa vle m al onken kote yo di fok mwen rete sou tiktok pou m bay plezi but m oblije you know m oblije ap mache sou lod yo paske fans mwen yo ye tout sa yo vle m fè ma fè yo pou yo menm tan menm jan m di yo konsa ke ale subscribe channel mwen an yo fè l and then tout sa m mande yo yo fè l fò m fè l sa ke yo mande m nan tou you know. Antan mwen live konsa, so map live avè yo, map pale avè yo, nap dis, pale, tout ap pale ansanm avè m, yap voye bèl ti pawòl ban mwen, Gito pa ale, please pa ale, si w a, gen moun ki di konsa, si w ale m pap rete sou tiktok ankò, se vre, se pou w monte sou tiktok, and then gen lòt moun ki gen tan fè fèt, yo di konsa, oh, Gito, Gito pap la ankò, Gito pap la ankò, m pral pran tiktok, yo gen tan fè fèt sou non Gito, but mesye. Whatever moun li ye. M pa sou tiktok anyen just do you ok map fè mwen menm so e pa gito ki fè nou pa fè anyen ki this that that you know e pa gito so an tanm nan live jodi an so medam yo konnen m pa prale kounye a m di be sa se dènye live mwen but m te just ap prank yo heheheh m egret m pat gentan filme yo m te just ap prank yo So mtap prank yo epa vre. Nou konnen gito pap janm kite nou ok gito pap janm lage nou gito ap toujou la avè nou e nap toujou la avèm tou so you know gito pap janm ale and then kounya jodia m prank yo m prank tout fans mwen yo sou tiktok 200 konbyen moun ki ta gade paske 300 people. ki tap gadem sou tiktok jodia nan live lan so kounya yo tonbe m di yo konn sak pase men kotem touye yo frèt but dlo soti nan jem tou paske yo fèm kriye yo fèm tris tou m pa renmen lè moun ap pede voye baay sa yo ban mwen men yo fèm tris so kounya antan m di konsa m di yo konsa voye yon dènye love pou mwen paske m pral ale m pap live sou tiktok ankò e m pap fè video ba nou ankò hehe m di voye yon dènye love pou mwen dim I love you baay sa yo mezanmi. Moun yo voye ti tonton kak kriye. Gen moun ki kriye tout bon vre nan live la. E pa jwèt ki tap fèt jodi a la. Gen moun ki kriye tout bon, tout bon guys. So moun yo kriye. Moun yo kriye, moun yo voye ti tonton kriye ban mwen. Gen yon kap ri, gen yon kap, gen yon ki tris. M pap ba nou manti, dlo soti nan je m tou paske bagay la te vreman tris. Sou TikTok jodi an. Li te vreman tris guys, m pap ba nou manti. Tiktok te an danje jodi a sou live mwen an paske m te di yo m pap fè videyo ankò. M pap fè anken Tiktok ankò pou yo paske Tiktok ap fè grimas men Tiktok ap pa fè pa vle peye moun bay sa yo pou views yo e lap desann views moun men So gen anpil moun k ap di konsa oh se poutèt sa ou fè bay sa pou yo ka peye ou pa gen anyen ki free Etazini ok tout sa w ap achte gen tax ladan l. Etazini pa gen anyen k fri. Se country w la Ayiti ki gen bagay fri. Dep whatever talan w gen an yo pa peye w pou li. But Etazini depi w gen talan yap peye w pou sa. Yap peye w pou sa you know. Se sak fè gen moun Poukisa moun fè YouTube? Poukisa ameriken yo fè YouTube? Ou pa wè jan yo focus nan YouTube? Paske yo konnen sa ke yap chache an. But nou menm ayisyen Nou just ap fè bagay pou plezi. Fè grimas fè fè moun ri nan. Paske nou deja konnen peyi a. Peyi nou an yon peyi makak li ye. E pa yon peyi ki avanse bay sa yo. You know? Ou imajine w mwen te konn jwe foutbòl. Si si m te nan yon gran peyi, m t ap jwe pou yon peyi. Ou panse m t ap la, m t ap an an, m t ap still ap jwe foutbòl nan gran peyi, nan dis, nan dat, and then m te ka teke fanmi m, you know? Se paske yon peyi makak li ye. W ap jwe pou, w ap jwe pou granmesi, w ap jwe pou mèsi. Mèsi mèsi boo sinon an an pa gen bagay sa yo etazini men se you know fokis nan sa wap fè a depi ou kwè nan tèt ou ou fè nan nan sa wap fè a enen wap rive wap wap jwenn rezilta a den seve gon bagay ki di konsa ke travay di den seve wap jwenn rezilta l you know e konsa ba la ye you know so

Yo fèm kriye sou tiktok jodia paske yap pede pou yon pakèt ti tonton ban mwen kap kriye sèl sa map wè nan live lan ti tonton kap kriye oh my gosh dlo sòti nan jem poup poup poup poup poup epa tankou blag epa tankou pou views pou this map fè mpa fè bay sa yo pou clout mwen menm so dlo te vrèman sòti nan jem paske yo te fèm triste oh jan yap voye mesaj yo ban mwen yo Dieguito please pa kite tiktok pa this sou kitel tiktok pap gen plezi bagay sa yo moblije you know M oblije tande yo. So, se sèl sa m te pote pou nou. Ti prank sa m te pote pou nou sou TikTok. M egrèt m pa t filme nou pou m te wè jan ke nou t ap bay. But, Gito renmen nou anpil e Gito ap still ba nou plezi sou TikTok, ni YouTube, you know. Bon videyo kanmenm. Bye!